Ye, byenvini bak ankò sou chanèl la pou yon lòt videyo. Videyo jodi an se yon videyo trè spesyal m pral travay e m te twouve ke li nesesè pou m te ka kouri fè ti videyo sa pou nou. Si w se yon moun ki nouvo sou chanèl la, mwen vle pran le tan pou mwen di w welcome, byenvini e se pou sa m te vle fè ti videyo sa chita pale pou m te reponn kèk kesyon mwen te jwenn nan inbox mwen ke se swa sou Instagram, ke se swa sou TikTok, epi paske nou konnen m te poste an pakèt vlog nan jou yo te gen moun ki te poze kèk kesyon, m te vle pran le tan pou m te reponn kesyon. Si nou wè m ap pale konsa se paske mwen gen yon retenè nan bouch mwen ke yo ban mwen pou mwen mete 24 hour 24 hour e defwa li vrèman anmèdan nan paske lè m met mekòp li konn pran nan mekòp lan bagay sa yo se paske mwen fenk retire bress lan lè w fenk retire bress lan gen yon lòt pwosedi ke mwen gen pou mwen fè Doktè toujou ba w yon brest pou w mete ni anba ni anlè pou ka pèmèt dan yo rete straight ok um so guys yes se sa mwen vle di mèsi avèk tout moun ki nouvo isi an byenvini te vle fè ti video sa pou nou de ka fè konesans ansanm avèk moun ki dèyè chanèl sa si nou pa konnen m paske mwen fè vlog nan jou yo nou wè vlog yo men pa janm gon video chita pale ki fèt so mwen pral travay jan nou kapab wèm byen bèl gaz mwen ki enstale ti chevem pou kont mwen ki fè mekòp mwen lè m pral travay nòmalman se konsa m toujou al travay moun yo rele m mannken nan travay lan so Um, m te vle fè ti videyo sa avan mal travay ki ka dire 25 minit ou byen 30 minit ou byen mwens ke sa pou m ka fon ti chita pale ansanm avè nou. M di nou ki moun mwen ye, ki kote m soti, pale de mwen an jeneral epi reponn kèk kesyon ki gen rapò avèk lavi m, ki gen rapò avèk YouTube, etc. So pran chèz ou, pran popcorn, pran dlo m pa bezwen konnen si se ice cream pou chita pou tande m kap pale ki pote plis enfòmasyon de mwen menm. Ok, mwen gen yon mikro la guys pou nou ka tande m vrèman klè. M swete ke nou tande m vrèman klè, m swete ke nou tande m vrèman byen. So, pou moun ki pa konnen m, moun ki nouvo, ki pa konnen m sou chanèl lan, non pa m se Fritzline Charles. Ok Fritline Charles mwen se moun okap mwen soti okap mwen grandi okap mwen fè um, preske tout um, primè mwen chez les sœurs du centre rue 2 okap epi m te fè m te vin kite okap mal port au prince Avèk fanmi mwen epi m vin tounen Okap, m al lekòl Lise Philippe Guerrier, epi gen yon lòt lekòl ankò nan Riches lan mwen te lekòl, epi apre sa mwen vin antre Kanada avan ke mwen ta pral fè filo, m kwè nan reto m vin antre Kanada m vin kontinye avèk etid mwen. M ap viv Kanada, ok, m ap viv Kanada, men mwen p ap viv Monreyal, mwen t ap viv Monreyal, mwen fè senkan Monreyal, epi m ap viv, kounye a m ap viv nan yon pati anglofòn, ok, nan yon pati kote moun pale anglè, eksetera, mwen setè davyon de Monreyal. Um, ki lòt bagay ankò nou bezwen konnen de mwen menm? Je suis membre. Ok, mwen se yon membre de la communauté LGBTQ. Je suis lesbienne, ok? Ki menaj nou, so mwen konsidere tèt mwen. An tan ke yon lesbienne, parce ke m pa gen feeling pou gason ankò. Pa gen feeling pou gason, menm si yon gason ta kanpe devan m la toutouni, grenn pandye, um, 6 pack, 12 pack, pa gen feeling pou gason, se sa fèm konsidere tèt mwen antanke yon lesbyèn. Um, eske se fi ki menaj mwen? Oui, bien sûr, se fi ki menaj mwen, ok? Se fi ki menaj mwen. Um, m ta fin fè ti konvèsasyon sa epi pou m te ka antre nan kèk kesyon ke nou menm nou poze sou TikTok, etc. E gen ki private, so m pap mete non yo. Map jis reponn kesyon yo dirèk teman an ale sou tiktok. M gen enpresyon gen anpil moun ki poze kesyon sa yo ki pa ki pa komsi ki fink vini sou chanèl la paske si yo si yo te la yo pa tap poze kesyon ok se sa fèm pran le tan poum fè nouvo video sa paske m te twouve l nesesè avan kem poste lòt vlog m te twouve li nesesè poum fè video chita pale sa soti avèk bagay sa so m oblije genyen l avèk mwen ok so m te fè ti video sa pou m te ka fon ti chita pale pou m ba nou plis de mwen menm premye kesyon eske mennaj mwen se ayisyen non mennaj mwen pa ayisyen paske si nan sou tiktok mwen nan wè mwen mete yon drapo ayisyen pou m mete yon drapo jamaican my girlfriend is from Jamaica mennaj mwen se jamaican li pa ayisyen. Ok and Ok konbyen tan ou menm avèk mennaj ou an nou gen nou ansanm ok menm a mennaj mwen an desanm nan la apral fete nou 4 ans ansanm nou pral gen 4 ans ansanm 4 ans de bonheur 4 ans de sourire 4 ans de tèt fè mal 4 ans de goumen 4 ans de rele 4 ans de ti vale ti fight but sa gen preske 1 ans 1 ans 1 an an total ke mwen ma menaj mwen nou pa janm gen yon gway, nou pa janm gen yon krik, nou pa janm gen yon rele, nou pa janm gen yon ti fache. M pa di konsa lè w nan relasyon ansanm avèk yon moun pa ka gen ti fache. Si yon moun di w l nan relasyon pa gen ti fache konnen moun sa se blofè l ye. Pa gen relasyon k pa gen ti fache ladan yo. Bat sa gen prèske 1 an la ke mwen a menaj mwen nou jere tout bagay e ke sa pa gen pale anpil. So. Ohey um poukisa w pa poste menaj ou an sou YouTube. Ok. So. Mennaj mwen an pa sou YouTube, gen yon rezon ki fè mennaj mwen an pa sou YouTube. Premyèman, lè m te rankontre mennaj mwen, mennaj mwen an pa t yon moun ki te renmen rezo sosyo, ki pa t renmen, ki pa t renmen okenn bagay ki gen rapò avèk rezo sosyo. Ke se swa se Instagram, ke se swa se TikTok, ke se swa se YouTube, li pa yon moun ki poste content menm jan ansanm avèk mwen, li pa gen, li pa renmen l ditou. Menm foto l pa gen sou okenn rezo sosyal li. M te vin jwenn li konsa. Epi m vin aprann de djòb li tou. Epi avèk djòb la fè, menaj mwen ap travay pou gouvènman Kanada. Lè w ap travay pou jan de djòb sa yo, yo tou fè w siyen yon papye kote ke gen bagay ou pa ka patisipe nan yo. Donk ou gen bagay ou pa ka poste, ou pa ka pale de djòb ou, ou pa ka pale de kliyan, ou pa ka pale de anyen. Ok, gen bagay ou pa ka poste sou rezo sosyo. Rezon pou ki sa? Paske si w al sou Google, ou mete non m, kounya la, wap wè nonm se Fritzline Charles. Lap ba w tout bagay ki pull up. Lap ba w Instagram, lap ba w TikTok, lap ba w YouTube, lap ba w tout bagay. Um, si m nan yon zen tou, lap pull up zen TikTok lan ba w. E menm jan tou, yo vle lè yon moun ou di yon moun ou rele Fritzline Charles wap travay avèk gouvènman Kanada, moun nan mete non sou Google, yo pa jwenn okenn anyen ki lyen avèk ou, sèlman non travay ou, kisa w ap fè kòm job, non, prenon,

Lontan sou tiktok, m te konn jwenn de seri de kòmantè, se paske mennaj ou lèd, se paske mennaj ou pa gen konfidans nan tèt li ki fè l pa poste l, sesi sela, se paske w gen yon baka nan men w ki fè w pa poste mennaj ou. So, I be like, si m te gen yon baka nan men m, li t ap baka pa m. Wè, li t ap baka pa m, paske se mennaj pa m li ye. Li pa mennaj pèsonn lòt moun. So, mwen menm m chwazi kite vi m private, kòmsi m poste mennaj mwen wi. Si nou al sou Instagram mwen, Princess Douce. Nan pwen m poste ti pati figil, ti bagay sa yo, men kòmsi sa gen rapò avèk sa nap jere nan vi nou, li rete pèsonèl nou pap janm jwenn li sou YouTube. Dè fwa m poste l sou TikTok mwen tou, lè nou nan vakans, ti videyo nou fè ansanm, ti foto, m poste l. M gon bèl stòd nan menm, bèl stòd, bèl djwed, bèl ti bagay, oye. So, yes se sa, se paske djòb la fè an, Pa bal aksè poul nan tout bagay pèkmèl mwen menm mka nan tout pèkmèl mwen mka nan tout afèm paske mpa gen oken rapò avèk djòb li but li menm li oblije li gen papyel siye menm menm li paka nan bagay tiktok instagram youtube ok se sak fè nou pap janm wèl sou youtube ansanm avèk mwen. Se preske menm kesyon yo, poukisaw pa poste mennaj ou sou sou sou youtube, se preske menm kesyon yo, mennaj mwen paka sou youtube ansanm avèk mwen, mwen chwazi kite vim pèsonèl, private poum pwotejel, poum pwoteje vi nou, poum pwoteje vi nou. Pase gen anpil moun, ou mèt wè yo zanmi avèw, e pa zanmi non yap sipòte w, tiktok, youtube, kan gon bagay, yo menm kap premye la pede w ankò. So se konsa moun tiktok ye, se konsa moun moun youtube ye an jeneral. Prank! K janm te toujou di nou an nou pap jwenn prank sou chanèl mwen an. M ka fè ti prank, calling people kòmsi nan telefòn mwen, rele yo kòmsi gon prank m t anvi fè ma fèl ankò wi. M ka fè prank de telefòn janm te konn fè avan men bagay kòmsi poste moun ok. Eske m pa viv avèk fanmi m? Mwen menm mwen se nou se nou 4. ok pitit manman avèk menm papa menm manman gen gran frèm nan ki mouri jiska mètnan bagay sa son bagay m poko janm ka dijere m poko janm ka biliv menm sil gen 5 ans l gen 6 ans m pap janm ka biliv kòmsi gran frèm nan pa la l pa egziste ankò kounye a nou rete nou 3 2 fi yon gason se mwen menm ki dènye pitit manman m m pa viv an fanmi pi fò fanmi m mwen koupe pi ansanm avèk yo mwen pa nan okenn zanmitay nan okenn kole sere. avèk okenn fanmi. Mwen toujou pale ansanm avèk gran sè m nan kote ke nou pat vrèman gen yon bon relasyon but nap eseye jere sa, nou tounen pale, nou an kominikasyon e sa va byen jiska mentnan. But pou lòt fanmi ki gen rapò avèk tonton, matant, kouzen etc. Nada. Gen moun m toujou pale avè yo ki ekri m but yo pa ekri m, m pa rete sou yo, yo pa rete sou mwen m pa rete sou yo tou. Chut tou m gen anpil fanmi Etazini, lè m te fè kòmè nan wout mwen, m ki te di konsa pou m remèt yo nan fanmi an, m pa sipoze nan fanmi an, moun sa yo m pa nan pale avè yo. Dayè, yo pa egziste pou mwen. Dayè, se pakèt moun ki leve Etazini ke m pa t janm gen kloz avè yo. M pa t janm kloz avè yo, m pa t janm konnen yo, so m pa gen rapò pou m chita pale avè yo, pou m nan pale avè yo. So mwen m se yon moun ki vrèman pa kloz de fanmi m. Ditou ditou, m pa konn se paske pase fason nou leve an, nou pa vrèman leve an fanmi, nou pa vrèman leve close, m toujou yon kote, sè m yo yon kote, frè m nan yon kote, sa ki Okap, sa ki Pòtoprens, sa ki, ou konprann nou toujou, ap nou chak ap rega fè nou, so m pa vrèman gen sans bagay kè sansib pou bay fanmi, si fanmi pa pale avè m, m gen pwoblèm, bagay sa yo, I don't give a fuck, I don't care, m ap viv best life mwen, that's the only thing matter, ok? Ah m gen fanmi m toujou pale avè yo, m gen kouzin mwen, Shelka, gen moun toujou close, gen bon moun toujou close, m gen bon relasyon avè yo, so you know, but yeah, se sa. Ah, m gen yon tonton m tou ki Montréal, m pa vrèman gen ansanm avèk tonton m, paske tonton m sa m konsidere tankou se papa m, se li menm ki te antre m Kanada, so li te konnen ke mwen menm mwen gay, mwen renmen fi, li pa t pran sa mal, bagay sa yo, men m toujou wè l, okontrè, lè m t al Montréal ane pase, m te mennen mennaj mwen lakay yo. So mennaj Jemeken mwen gen an demen yo lakay mwen ba lakay lakay mwen yo te wèl. Ou konnen moun yo pa vreman pale anglè yo di hi hi m di yo se mennaj mwen bay sa yo. E sa lavi kontini. Ok. Kesyon ke mwen te jwenn mwen genyen. Hmm. Pi fò kesyon yo se ke poukisa pa poze mennaj yo, poukisa pa vin avèk mennaj yo, poukisa mennaj mennaj mennaj so m panse pi fò kesyon se te sa kesyon yo te ye. Nou pral jwenn plis nou pral jwenn plis vlog paske ane sa m panse ke m te deside mwen ma menaj mwen an pou nou kapab vwayaje plis pou nou kapab depi nou gen yon weekend off nou al yon kote nan vizite yon kote se but m sa nan vi an chak ane si m te ka fè 5 vwayaj 4 vwayaj m al yon kote m al vizite yon kote travay di w ap fè lajan epi pou pa pou pa pwofite de lajan. Ok e m gen presyon mantal sa m genyen an menm si m te single m panse m tap fè anpil um solo travel solo travel paske se paspò m ki te rete m kounye a la je suis canadienne m gen paspò kanadyen mwen m ka vwayaje tout kote m vle nan mond lan tout kote m ale pase pa gen anyen pase nou pral jwenn anpil vlog sou chanèl lan epi tou um te gen yon epizòd m te konn fè ki rele queer Haitian LGBTQ yon bòdkas kote ke m chita pale de lavi m chita pale de tout bagay eksperyans pa m lavi pa m ok. Humm te gen moun ki te ekrim ki te dim poukisa mwen siprime kèk epizòd yo tap gade podcast lan de 1 epi gen m kwè manke kèk epizòd. Nan kèk epizòd ki siprime yo te gen yon bagay ki te pase m nan lavi m kote ansyen mennaj mwen te vin ekrim te vin fè drama avèk mwen paske l te twouve ke videyo an se de li m te akòde se de li m tap pale men m tap pale de eksperyans mwen de sa ke mwen mwen te viv nan ansyen relasyon ke m te ye. Siprime epizòd sa epizòd ki gen rapò avèk demwazèl lan siprime yo malgre m pat site non l pou nou fini avèk sa. M son moun ki respekte moun anpil. Mwen siprime l paske menaj mwen pale ansanm avèk mwen, men m pa siprime l paske m te pè je pèsòn moun paske m son moun ki kare, m son moun ki gen kran. Lè m fin fè yon bagay, m asime l, m kanpe dèyè l. Epi m siprime l pou menaj mwen paske lè nou nan relasyon ansanm avèk yon moun, lè moun nan di nou yon bagay, fòk nou gen sa ki rele aprann tande, aprann kominike ansanm avèk moun nou. Si moun nan di nou tèl bagay fè tèl bagay, nou sipoze tande l, di ok bebe, ok cheri, sa fini la, nou kontinye paske Relasyon se konpwomi, se kominikasyon etc. So m panse ke m pa panse si m ap fè bòdkas la ankò, m pa konnen. Maybe yon jou lè m gen yon bèl enstalasyon ki fèt, bagay sa yo. Epi tou m te twouve ke bòdkas la yon ti jan pa make sense pou kont mwen kòm si m ta bezwen lòt moun ansanm avèk mwen. M pa vrèman gen zanmi kote m ye an, se de twa zanmi, de twa kòlèg travay ki pa menm. Kote m ye an m pa menm kwè gen 100 ayisyen k ap viv la. M pa konnen yo, m pa janm wè yo, m pa janm rankontre yo. Yon sèl ti demwazèl yo rele Nani m rankontre sou Instagram but malerezman nou pa janm rankontre nou pa nou toujou pale sou Instagram but nou pa janm rankontre nou pa janm vrèman gen yon yon lyen yon kominikasyon chak moun rete nan yo menm ok sa fè m te fè bout kasan pou kont mwen but m panse n ap jwenn vlog n ap jwenn get ready with me n ap jwenn travel vlog n ap jwenn Day in my life, night, ap jwenn routine, ap jwenn avèk ki pwodwi m sèvi nan vizaj mwen. M ap fè fason pou m pote tout jan de videyo sa pou nou ke m te konn pote avan. Men si se pou prank, si se pou mennaj mwen, YouTube mwen p ap janm avanse paske nou p ap janm jwenn li sou chanèl mwen. Epi m gen enpresyon tou poukisa YouTube mwen an pa vrèman avanse paske m ap gade dènye vlog m sot poste an la ki gen rapò avèk vwayaj mwen ki pa menm gen 100 view. Ki pa gen 100 view. So, ou imajine w ap redi edit video. M konn a fè 3 zè de tan pou m ap edit vlog. Epi si n ap gade vlog yo, vlog yo bèl. Dènye 3 vlog m sot ban nou la, se bagay bèl bagay. Ki gen bèl mizik ladan yo, m pran san m pou m edit yo. Epi w ap redi, pa gen moun ki apresye yo. Men e pa moun ki pa apresye yo. M ap di nou sa k pase chanèl mwen an. M sonje Eliante te toujou konn di sa, li te toujou konn ap pote konsèy sou kesyon bay moun ki Youtube. Li te toujou konn di sa. Si w pa konsistan. Ou pa yon moun ki konsistan, ou pa yon moun ki fokis sou YouTube, YouTube pap janm mache paske mwen menm se sak pase chanèl mwen an. Gen anpil moun ki te vini, Eliante toujou se chanèl mwen an, Micklene Faby, anpil lòt moun toujou se chanèl mwen an yo voye moun. But lè moun yo vini fòk yo jwenn content, fòk yo jwenn videyo, fòk ou ta poste chak semèn, chak 2 semèn. But mwen menm m son moun ki jan m te konn fè l, m vini la, aprè yon mwa m ale, aprè 2 mwa m ale, aprè 3 mwa, m konn a fè 6 mwa m pa poste, sa vle di li pa bon pou chanèl ou an. Moun pap vrèman enterese gade chanèl ou an, moun pral di konsa ah map gade yon moun, moun nan vini la, lèl pa enteresan, pa gen anyen bagay ki enteresan lap poste pou nou. M gen enpresyon sak pase chanèl mwen, chanèl mwen an soti de la epi l tonbe bloup. Epi tou, si se pou lajan, m pa tap janm fè youtube, si se pou lajan m pa tap janm fè youtube paske youtube pa vrèman peye m. Paske pa bliye map viv Canada um YouTube Canada avèk YouTube Etazini se 2 bagay diferan ok 2 bagay diferan m pa tap janm fè YouTube si se te pou lajan si se te pou bagay sa m pa tap fè YouTube paske YouTube pa vreman peye m m fè YouTube paske m renmen YouTube paske m son moun ki renmen chita devan kamera pou map pale ansanm avèk moun pou map edike moun pou map pale pou map di sam panse sa kap soti nan tèt mwen sa kap soti nan kèm pou m pale men se sak fè m fè YouTube Se sa ki fè m motive m fè youtube men se pa kòm si se pou lajan se pou views se pou lajan m fè youtube ditou ditou jou si se pou sa m pa tap tounen ok e sak pase chanèl mwen an but m pwomèt fwa sa pou m fè vlog nenpòt kote m ale an m ap mennen kamera m avè m humm m te mèt pral kaka m ap mennen kamera m avè m m te mèt pral pipi m ap mennen kamera m avè m e sitou ahh aktyèlman la mwen gen yon kamera ki rele DJI Osmo Pocket e li vrèman ede m guys m se yon moun ki vrèman timid Lè map filme an piblik, lè w gen yon gwo kamera nan men w, telefòn, moun toujou ap gade w, moun toujou ap di kamera sa l pase, li pase, pa gen moun, ou gen l nan men w, pa, dèfwa pa gen moun ki konn sa l ye, ki konn sa l ye oubyen ki konnen a ki sa w ap rekòde an, so li vrèman bon pou mwen pou m fè vlòg, pou m mennen l tout kote ansanm avèk mwen, m vrèman renmen ti kamera a, li vrèman nice, li vrèman cute, e se sa k fè kounye a nou kòmanse jwenn plis vlòg, mwen kòmanse plis vlòg. So apre videyo sa, map pote vlòg pou nou. Paske m te Etazini, m t ale yon kote ki rele, m t ale yon kote ki rele Minneapolis, Minnesota. So, m t al US, al nan mall, al shopping, mwen fè anpil aktivite avèk mennaj mwen, al nan aquarium, museum, al nan ride, bagay sa yo. So, m panse m ap pote bèl ti vlog sa pou nou apre videyo sa, paske m pa vle fè chanèl lan sèlman yon videyo de vlog, vlog, vlog, pa gen chita pale, pa gen bèl ti videyo. M gen bèl ti videyo pou m pote pou nou tou ki gen rapò avèk kominote LGBT an. Nou gen pou nou tounen pale. Ok, m gen pou m kòmanse tounen pale de videyo ki gen rapò avèk kominote LGBT an, de self love, self care, kòman pou pran pran swen mantal ou, pran swen tèt ou, m kòmanse pou m retounen fè videyo sa a pou nou an jeneral. So pat vreman gen anpil kesyon, jan m te di nou an, moun yo te ap mande pou mennaj mwen, de kisa, de ki kontni, kisa m ap poste. ki sa map ofri yo bò isit lan, epi tou gen anpil moun ki ekri m ki di m silteplè pa stop, ou mèt te gen 2 moun, ou mèt te gen 3 moun, ou mèt te gen 1 vi, ou mèt te gen 2 vi, paske depi w fon videyo, kanmenm gon moun lap ede, konsèy yo, m te konn fè videyo self love, gen anpil moun. Dènyèman m sezi gon mesye ki ekri m anba videyo m te pale de depresyon ki gen nenpòt 3 zan sou chanèl lan oubyen 4 an m wè moun stil ap gade videyo sa moun stil ap ekri m sezi m di waw mesye an te menm ekri m li te di pou m fè yon videyo pou m pale de sa e m gen pou m fè videyo a pou m pale de sa de bagay ki gen rapò avèk depresyon kisa w kapab fè ankò pou m rafrechi memwa nou M te sezi sa vle di ke menm si gen 2 moun, menm si gen 3 moun, menm si gen 5 moun, menm si gen 10 moun, m ap poste pou sèlman moun sa yo paske kanmenm yo pran le tan yo kòmante, yo like, yo abòne chanèl lan sa vle di yo vrèman apresye malgre ke m tounen m ale m pa poste sa vle di si gen 10 moun ki solid ansanm avèk mwen 10 moun sa yo toujou tounen back vin banm love lan ou toujou wè yo anba chanèl lan. Yo m di nou mèsi anpil pou sa e m pwomèt nou fwa sa a m tounen pou de bon, m pap lage chanèl la, m pap abandone, m pral poste lit lit, videyo chita pale, videyo vlog, tout bagay m jwenn m ap poste, tout sa m jwenn m ap poste nèt nèt nèt nèt nèt nèt. So, e sa fè m te pran le tan pou m te fè ti videyo sa, pou m te chita fon ti pale avèk tout nouvo abòne yo ki vini, ke se swa se Princess Liline ki voye w, e m gen pou m fon videyo spesyalman pou m pale nou de moun sa, ok, Princess Liline se on ti zanmi, on bon zanmi ke ane 2025 lan fè m kado. Um, sa son videyo pou m ta fè apa. M gen zanmi, wi, pa fè jalouzi non, ki la, zabèri. Tout lòt moun yo pa fè jalouzi, pa fè jalouzi nou tout se zanmi m. Ah but m gen pou m fè video pou m pale de Princess Liline an jeneral, an jeneral, an jeneral de ki kòman mwen wè Princess Liline, ki moun mwen wè pandan m ap pale avè l lan, ki tip de moun mwen wè nan li menm, ki jan de moun li ye, si sèlman moun yo te aprann konnen kiyès ki Princess Liline lan, si sèlman moun yo te akòde Princess Liline. yon jou nan jounen nan lavi yo pou yo te konnen ki moun Princess Liline yo tap di waw sa son bon moun, bon krèm moun, bon ti moun but sa son lòt videyo nou gen pou nou pale de li so guys ah, mwen vle di nou mèsi so sa se kesyon sa nou gen pou nou ki gen rapò lavi m, mennaj mwen, mwen menm ki sa map poste, pou ki sa m pa poste mennaj mwen, pou ki sa mennaj mwen pa sou youtube, pou ki sa map tande kite youtube, tounen youtube so m panse ke nou jwenn repons ansanm avèk. Tout kesyon sa yo so m panse ke nap wè m nan yon lòt videyo but next videyo map pote pou nou se vlog etazini an um humm vlog etazini sa funny wi paske m te trouve ke US pa vrèman enpresyone m ditou ditou maybe kote m t ale an ok but yeah se sa so guys se sa so m panse ke um Epi m gen pou m fè story time tou. N ap jwenn story time. M gen pou m bay yon story time de Aruba, de vakans Aruba, sa k te pase Aruba, kòman m te save. M te save prèske 500 dola! Hoo! Ou nan vakans epi w ap save lajan wi. So m gen pou m bay story time, vlog etc. Gen plis videyo k ap vini sou chanèl lan toujou. So rete ansanm avèk mwen, rete branche pou nou pa pèdi youn nan videyo sa yo. Mèsi avèk ou menm, avèk nou menm, mèsi avèk nou tout nèt ki toujou pran le swen pou vin banm love lan, vin share, vin abone, vin pataje avèk chanèl lan, nou pap regrèt ke nou la. Gon moun m tap bliye mezanmi Neida, Neida sa son bon ti zanmi m, se premye nimewo fanatik mwen ki avèm depi lè YouTube kòmanse depi 2015, m kòmanse YouTube ki la avèk mwen, ok, ki la avèk mwen ki toujou voye tout moun, voye zanmi l abone. Humm merci ma chérie je t'aime de tout cœur m renmen nou anpil m renmen nou tout pa fè jalouzi tout moun ki la yo nan seksyon kòmantè yo sisi gertrude um, tout moun an jeneral m renmen nou m voye gwo bizou pou nou one love nap wè nan yon next video m gen lontan m pa fè slogan m bliye slogan it's it's it's it's it's Fritline bye guys